Bonjou, bonswa tout moun, mwen salye nou tout ki branche sou paj sa a. Se edikatris Marie Lucienne Lubin k ap kontinye fè ti pale avè w. Mwen gen anpil ti koze pou m fè avè nou, donk m ap fè videyo sa a an 2 pati. M ap lage lòt pati an lòt dimanch. Ok, benefisyè nou yo apwouve e yo rantre Ozetazini. Kisa ankò? Ann fè ti pale. M ap fè ti pale sa a apwopo de pwòp eksperyans pa m e de konesans pa m. M ap mande w, tanpri, itilize konesans pa w, itilize bon sans pa w, e depi w ta gen dout, pa ezite oubyen pa neglije konsilte yon avoka ki ka ba w konsèy konsènan yon seri de enfòmasyon legal pou nou pa bann chay pote. Kòm yon edikatris, mwen la pou lenstriksyon, lenfòmasyon e ledikasyon. Ou sipoze ta fè pwòp rechèch pa w pou w konnen si enfòmasyon ke m bay yo, si yo gen pou wè ak ka pa w la, paske tout ka yo diferan. Ankò, mwen di nou byen, mwen pa t al lekòl pou m t aprann dwa Ozetazini. Mwen t al lekòl pou edikasyon e terapi fizik. Oke, m ap fèmen parantèz sa a. Moun mwen yo rantre, ki sa m gen pou m fè ankò? Premye bagay, m ta swete w te gen chans fè ti pale ak benefisyè w yo pou yo konn ki kote y ap rete. E si se lakay ou yap rete, ki sòt de règ ke w genyen lakay ou? Tout moun granmoun lakay yo. Chak moun gen pwòp fason yo sèvi anndan lakay yo. Asire ke w di moun nan oubyen w eksplike l kijan w sèvi anndan kay la depi yo vini an poutèt pou nou kapab evite pwoblèm. Fè yo konnen kijan peyi a fonksyone. M ap tou di ou menm ki gen moun ki deja rantre, ekri m kèk kòmantè fè m konnen kijan eksperyans lan kòmanse pou ou, epi pataje avè m ki jan de ti règ ke ou genyen lakay ou e kòman Benefisyè yo yo te resevwa ti pale ke w te fè ansanm avè yo osijè de jan ke ou menm ou fonksyone anndan lakay ou. Epi nou kapab fè plis ti pale sou sa. Ok, lè moun nan rive lakay ou, asire ke yo konfòtab. Fè yo konnen sa pou yo fè dan le ka ke ta gen yon emèjennsi. Aprann yo kòman bagay yo mache andedan kay la. Telefòn se yon bagay ki vrèman enpòtan kounya. Depandaman de sitiyasyon ou, ou kapab pran yon ti plan telefòn pou yo oubyen ajoute ajoute yo sou yon liy ki deja egziste. Ankò, sa depan de mwayen ou. Men yon ti telefòn Metro PCS pa ta dwe koute twò chè. Antouka m ka konprann tou ke se pa tout moun k ap ka gen poslibite pou yo fè sa pou benefisyè yo. Lòt etap ki vrèman enpòtan se aplikasyon I-765 lan. Ranpli aplikasyon I-765 lan le pli vit ke posib. I. 765 lan se aplikasyon pou kat travay lan. Avèk fòm sa a, ou ka tou aplike pou kat sosyal pou moun sa a. Aplikasyon sa a se 410 dola li koute. Men gen yon sòt de waiver ki ka itilize pou w pa peye frè sa a. Men fò m di w byen, Mwen aprann gen moun ki di lè se pa ou k peye ki peye kòb kòb aplikasyon sa ak pwòp kòb pòch ou, ou itilize waiver sa, dosye a pran plis tan, e anpil moun pa sijere pou moun ki rantre pa pwogram imanitè sa ki gen yon sponsor pou yo pa pran waiver sa ki pèmèt Yo pa peye pou aplikasyon an. Sa vle di pousui ak pwòp entelijans pa w. Pou kounya, aplikasyon kat sosyal ak kat travay la se yon pwosès ki ka menm pran mwens ke 2 mwa. Men toutotan moun ap rantre, li ka vin pran plis tan toujou. Premye etap sa a se youn nan etap yo ki pi enpòtan paske nou bezwen moun yo al travay pou yo degaje yo e jwenn asirans de sante. Depi yo kòmanse travay, travay la ap ofri yo asirans de sante. Daprè sa m aprann, li posib pou moun ki rantre sou pwogram imanitè lan, pou yo elijib pou kèk benefis. Li posib ke gen kèk òganizasyon ki gen resous pou sa. Tcheke ofis refije lokal nan zòn kote w abite ki se ORR ki vle di Office of Refugees Resettlement. M ap mete lyen an pou ou pou ka jwenn plis enfòmasyon sou sa. Nou menm k ap rantre, nou menm ki deja gen dosye nan imigrasyon, tanpri, tanpri, fè anpil atansyon, fè anpil prekosyon ak ki sòt de benefis nou aksepte pou n pran nan men gouvènman an. Si ta gen yon bagay ki tonbe ki ka pèmèt ou mete w legal nan peyi a, Oubyen, umm, sa nou rele met, ki ka pèmèt ou met soulye nan pye w, si w sou kont gouvènman, sa petèt ka afekte w e li ka afekte moun ki te sponsorize w la. M ap mande nou, tanpri, avan n al fouye tèt nou nan yon bagay ke n pa fin sur, kontakte yon avoka. Anvan w pran èd nan men gouvènman, pran plis enfòmasyon nan men yon avoka. Ok Enfòmasyon map mete e enfòmasyon an map metel pou ofis pou refije an um ladanl li posib pou jwenn yo ofri kou anglè ak lòt ti sèvis gratis. Lòt bagay ke map di Pran kou anglè a li trè trè enpòtan. Pa eseye aprann anglè anba bouch moun sèlman. Ou ka jwenn plizyè ti kou anglè. Tcheke nan bibliyotèk lokal kote w abite, tcheke nan sant kominotè nan zòn lakay ou e tcheke nan kolèj dezan yo, sa ke nou rele Community College yo. Gade videyo sou YouTube paske gen anpil videyo an kreyòl ak anglè k ap anseye moun pale anglè. Epi se konsa tou an ale ale ou arive pran yon metye Ozetazini. M ap vini ak yon dezyèm pati pou videyo sa kòm m deja di nou. Pou m rezime enfòmasyon yo, m ap sèlman repete sa, Tanpri ayisyen frèm sèm yo ki rantre la pa kouri al siyen pou bagay gratis pa kouri al travay anba tab pa kouri al fè ti joslin pa al fè okenn fo papye Si w al pran chemen sa yo, ou ka lage tèt ou nan pwoblèm e w ka lage moun sa ki te gen bon kè pou l te sponsorize w la, ou ka lage yo nan pwoblèm tou. Pou m fini, m ap mande sponsor yo, pa neglije fè ti flannen ak moun yo pandan ke tout kè kontan egziste nan moman sa, mennen yo al wè lòt fanmi yo, mennen yo al wè kèk moniman nan vil kote w abite an. Ok map fini la Ankò mwen di byenveni Ozetazini a tout moun ki rantre yo Konpòte nou nan yon fason pou n fè sponsor nou yo fyè ke yo te pran desizyon pou yo rantre nou Mèsi ankò pou atansyon w e mèsi pou konpreyansyon w Map tann nou lòt dimanch Se te edikatris